Zanmi entènot Haïti kote nou ye, mwen kontan salye nou. Se yon plezi pou nou antre lakay ou nan lè sa pou nou pote pou ou emisyon Haïti kote nou ye. Enben, nou la avèk yon envite se ki la pou ede nou sou yon sijè enpòtan. Nou la nan kad ouvèti klas yo, nou te gentan anonse sou rezo sosyo yo yon sijè ki la pou nou abòde nan kad ouvèti klas yo. Se sa k fè nou gen avèk nou yon envite, Guillaume Steve ke m ap salye. Steve Guillaume, bonswa. Bonswa Mesye Francy, bonswa Ayiti, bonswa la dyaspora, bonswa tout rès moun k ap koute nou nan kat kwen mond lan. Se yon plezi pou nou patisipe nan youn nan pi gwo emisyon ki fèt nan peyi an.
Mèsi. Jan nou konnen ni, nan dat 6 septanm, se dat leta te kenbe pou ouvèti klas yo, enben, swit avèk katastwòf natirèl ki pase nan peyi a, sitou nan Gran Sid, depatman Nip, Sid ak Grandans, jan tout moun konnen ni, 14 dawout sot pase la, leta te nan obligasyon pou repouse dat egzamen yo. Se sa k fè, e, pou depatman ki pa t frape nan tranblemanntè a, Anben yo kenbe dat 20 septanm pou depatman Nip Sid ak Grandans ki te frape ki te trè frape pa seyism ak siklòn Gras pou dega ki fèt nan depatman sa yo. Anben leta kenbe dat 4 oktòb k ap vini la. Anben nan ki kontèks lekòl la ap louvri la a se vrèman nan yon kontèks kote ke aprè tranblemann tè a gen anpil sekèl ki rete. Gen sekèl ki rete, kote ke yon machin ap pase bò lari a, li tranble tè a, tout moun pete kouri, ni timoun, ni granmoun, yo pete kouri, paske yo panse ke se yon replik tranbleman de tè. Enben, nan kontèks sa a, gade kouman lekòl yo pral akeyi yon kantite timoun, nenpòt 30 a 40 timoun pa sal de klas, kote ke ni pwofesè, ni responsab lekòl, ni. Elèv yo yo tout yo pè nenpòt ti sekous kèlkonk, yo pete kouri, enben nan kontèks sa a nou konprann ke tout moun pè, yo pè tranbleman de tè la, enben non sèlman nou gen evantyèl replik tranbleman de tè yo kapab fè dega, kapab fè de konsekans grav si yo pa byen jere nan kad ouvèti lekòl la, konsa tou nou genyen ensekirite a ki ape pran fòs, ki ap pran nanm la nan peyi a. Nou konnen li te fon bese, kesyon kidnaping, touye moun, kidnape timoun, kidnape granmoun, moun ki pral travay, swa yo pa ba l oubyen voye, se vrèman yon sitiyasyon difisil nan kad ensekirite tou ki ap frape peyi. Jodi a paran yo pè pou yo mennen timoun yo lekòl, Èske lè yo pran lari a, èske y ap rive lekòl la? Oubyen, lè lekòl la tèmine, kouman y ap fè pou yo antre lakay yo ak timoun yo? Se yon pakèt pwoblèm. E timoun, e granmoun, yo tout pè. M sonje ke gen yon lekòl ane dènyè, pandan ke lekòl la tèmine, tout timoun ap antre lakay yo, pandan yo mase devan baryè lekòl la pou yo sòti antre lakay yo, gen yon paran ki vin chache elèv li, pitit li, lekòl la. Men lefètke li parèt sou yon machin vit tenten, Lefèke l parèt devan machin nan, tout timoun pete kouri, yo te panse se te kidnaping. Voye sa vle di nan sitiyasyon konsa, men lekòl la ap louvri. Pou tout rezon sa yo, nou envite avèk nou la a, yon zanmi, yon frè, sikològ Guillaume Steve, ki pral ede nou wè kouman pou lekòl yo ak timoun yo kapab jere kèk konpòtman. e men timoun yo kapab genyen pa rapò non sèlman avèk tranbleman de tè la e pa rapò tou avèk e kesyon ensekirite a e ki enpak kèlke konsèy tou pou paran yo kapab ede timoun yo mye reyisi ane lekòl la. Ankò yn fwa Steeve Guillaume mwen salye ou, byen kontan m genyen w nan emisyon sa pou jodi a. Bon, ankò yn fwa Francy mwen salye ou e mwen salye tout moun ki ap tande. emisyon an aktyèlman e ankò se yon plezi ki vrèman pataje pou ke mwen patisipe e ke pou mwen pataje avèk nou kèlke enfòmasyon sou sante mantal otreman di ki evantyèl e strès ki kapab genyen aprè e aprè e tranbleman de tè lan nan sid pou ke paran yo, elèv yo, pwofesè yo. kapab pwofite de ansanm konsèy nou pral bay yo pou yo kapab re-aktive vi yo pou yo kontinye avèk aktivite kotidyèn yo.
Jan ou te konnen li deja nou gen yon sijè sou kèk konpòtman timoun yo kapab genyen pa rapò avèk non sèlman kesyon tranblemann tè ki te frape peyi a e osi kesyon ensekirite. Èske ou panse ke E katastwòf natirèl la ki sot pase a tranblemann tè a, èske vrèman li kapab gen dè konsekans sou ouvèti klas la? Wi, li kapab genyen anpil gwo konsekans e sesi dè konsekans ki ki ke nou ta ka di ki se dè konsekans ki trè trè trè trè grav, dè konsekans nou ta ka di ki trè nefas sou avni timoun yo, sou aprantisaj timoun yo nan milye skolè yo. Pa egzanp, si nou pran strès lan ki pa. ki pa yon yon maladi an swa, ki se yon ajan konstriktè, ki se yon ajan de motivatè, men lè li se yon ajan konstriktè e yon ajan de motivatè, sa se lè li jere. Se lè li jere, se lè moun ki santi li anvi strese a, oubyen moun ki nan sitiyasyon de strès la, li fè jesyon de strès lan. Men lè strès la pa jere, lè sa a, li vin pwovoke anpil sentom maladi. Ok.
Sa vle di ou panse ke, alò ou pale de yon movèz jesyon de strès kapab fè anjandre de konsekans negatif. Alòs ke yon bòn jesyon de strès la kapab fè, li konstriktif, alò li se yon eleman konstriktif.
Pou li kapab pèmèt ke timoun yo motive davantaj pou yo aprann avèk bokou pli dezans, bokou pli de fasilite, tout fwa ke yo jere strès la nan dimansyon kilfo, nan fason ke yo dwe jere li. Men. E si se le kontrè ki fè, donk asireman nou mèt atann nou a dè dega sur le plan psychique. Koman w konprann ke jodi a la a timoun nan li, mwen menm m pa psikològ men m ap obsève, m pa sikològ men m ap obsève ke moun nan li tande yon machin ap pase l pete kouri li li di se tranbleman de tè a. Kèk fwa se gen replik tout bon vre. Sa vle di kouman ou wè kouman ou wè sa? Kòman ou wè fenomèn sa? Bon. Eske son fenomèn ki nòmal, le fè ke moun nan tande yon machin ap pase, li panse se tranbleman de tè la epi l pete kouri? E, m ka reponn li konsa, li nòmal, li pa nòmal. Li nòmal pou yon moun ki fòme, ki konn kisa, kisa ki strès lan. E, li pa nòmal tou pou yon moun ki pa fòme, ki pa konn kisa ki strès lan. Paske kèlkeswa kèlkeswa tranblemen de tè ki pase a tap toujou genyen e ti sekous ki pase kanmenm ki tou ki ki ta ka m ta ka di ki ap anons de replik ki anonse ke tranbleman de tè te fèt sou pe nan nan tèl moman ki te ki te nan tèl moman nan ane a nan tèl moman nan nan nan nan mwa a. E li nòmal pou moun ki konnen li nòmal pou moun ki pa konnen kisa strè alò li nòmal pou moun ki konnen li pa nòmal pou moun ki pa konnen. Kisa stress la ye?
Men ou pale de stress, nan debi emisyon la ou pale de stress, ou pale de stress, ou pale de stress. Eske ou ka di pou zanmi entènot Ayiti Kote Nou yo kisa yon stress ye? Kisa stress la ye menm? Bon, stress se yon eta fizyolojik, yon eta natirèl ki bay repons ak yon bann ajan ki kapab rann yon moun strese. Lè n pale de ajan, se ansanm evenman yo. Ansanm evenman yo, pa egzanp, yon aksidan, yon katastwòf natirèl, yon tranbleman de tè, nou kapab pran yon siklòn, nou kapab pran fenomèn ensekirite an ki ap vale tèren sè dènyè tan, e nou ta kapab di tout sa yo se de ajan ki kapab rann yon moun strese. E strès la la pou li bay yon repons avèk yo. Repons lan kapab pozitif, repons lan kapab negatif.
Repons lan kapab pozitiv, repons lan kapab negativ. Nou, èske la ou ap abòde avèk nou, èske vrèman, m sot di ou èske l nòmal pou moun yo pa rapò avèk kesyon tranbleman de tè a pou yo gen, pou yo on ti jan, èske ou menm daprè on machin ap pase moun nan pete kouri, èske ou panse sa li lye tou avèk kesyon strès w ap pale la a? E
wi nou ka di sa. Men fòk moun nan fòme sou kisa strès lan ye pou ke li pa viktim de replik yo yon lòt fwa ankò. Men ann di ke moun nan pa fòme sou kisa strès lan ye, li evidan chak fwa ke gen yon replik oubyen jan w di an gen yon machin ki ap pase e ke li ta santi tè a souke pou li pete kouri. Paske depi l pa fòme, li pa gen okenn fòmasyon sou kisa strès lan ye, sou pèsonalite li, E nòmal pou ke li kouri.
Ok. An nou eseye wè nan ki bay eseye ede nou wè la a kèk konsekans tranbleman de tè la n ap pran tranbleman de tè la dabò kèk konsekans ke tranbleman de tè la kapab genyen sou timoun yo nan sal de klas pa egzanp. Bon pa egzanp tranbleman de tè lan nou konnen se yon katastwòf natirèl nou ka di li konsa sa vle di Se de bagay ke, ki pa sou kontwòl nou etan ke moun. Se de bagay kap toujou fèt nan yon dire ke nou pat prevwa. Metenan, lè sa rive, gen yon konpòteman pou moun yo genyen fas a seri katastwòf sa yo, a seri evenman sa yo.
Pa egzanp, nan yon peyi tankou peyi Dayiti, nou genyen tranbleman de tè ki pase, nou ta ka di 2 fwa, pandan ke mwen mwen konsyan, Mwen ka di 2010 nou te gen yon tranbleman de tè ki pase, ki fè tout dega nou konnen li te fè yo. Gen 300 mil mò. Sètènman, e m kwè ke pou ane sa a, 2021 nan, 14 out 2021. Pran de 3 mil mò.
Nou gen anpil moun ki mouri ankò. Donk, sa vle di ki sa? Sa vle di ke moun yo twomatize. E si moun yo twomatize, asireman ke nan tout aktivite kotidyèn moun yo, ou pral wè tras sa a, tras twomatizm lan. Kidonk, ou pral wè ke nan memwa moun yo, Pap fon, pap fonksyonèl, pap nan menm, yo pap kòmsi, kòm avan. A di, pap nan menm. Kòmsi memwa yo fisire. Nou ka di memwa yo fisire, si ou pèmèt mwen itilize mo lan. E pou kesyon atansyon tou, ou pral wè timoun yo pap twò atansyone avèk etid yo. Ou pral wè kesyon konsantrasyon an tou, timoun yo pap twò konsantre. Ou pral wè kesyon somèy lan tou pral redwi. Si n ap antre nan kesyon moun ki marye, moun ki gen vi konjigal y ap jere, ou pral wè estrès la ap rive anvayi menm madanm, menm madanm ki ta dwe pran swen mari li an. Menm nan fanmi yo tou, li ka al fè dega. Li kapab fè dega e pli presizeman, kesyon andirans lan li kapab afekte mesye marye yo tou sa. Moun ki ap viv nan koup, konkibinaj, elatriye. Donk, se sa tranblemenntè a kite pou nou. kòm dega. Sa vle di a tou lè nivo, a tou lè nivo, mantalman li gen dè konsekans, se sa ou vle di m. Sètènman, se pa sèlman. Ni pou timoun yo, ni kote paran yo, genyen dè konsekans. Wi, sètènman genyen dè konsekans. Ou di gen yon twomatiz.
Toutafè.
Se pa sèlman sou le plan fizik, sa vle di dega ki fèt sou le plan fizik, sa vle di imobilye, nou pèdi machin, nou pèdi byen, nou pèdi biwo, nou pèdi moun, vwala, pèt an vi imèn, e dega psikolojik yo bokou pli grav ke dega, sa nou ta ka di ki nou rele dega fizik yo. Otreman di dega biyolojik, dega fizyolojik, imajine yon pwoblèm yo deja pase, gen de moun li kite, li kite tou manch yo, gen de moun li kite avèk yon pye, Gen de moun li li kite l avèk on men. Tout dega sa yo se de dega biyolojik, de dega fizyolojik. Men pa kont, dega ki fèt sou le plan mantal yo, sou le plan psichik yo, yo bokou pli grav. Paske vi nou depan grandman de sa nou ye mantalman. Alò, lè m di vi nou an, m ap pale de vi biyolojik lan. Li depan grandman de sa nou ye mantalman. E in fwa ke se mantalman nou afekte, asireman nou pral genyen lòt dega ki pral fèt doun manyè biyolojik. Pa rapò avèk lòt dega tranbleman de tè a te deja fè, sou le plan fizik, nan vi chak moun ki te pase anba tranbleman de tè a. M ap eseye wè la, Steve. M panse ke dega fizik yo, yo sanble gen yon lyezon etwat avèk dega mantal yo. Mantal yo, dega psikolojik yo. Ann eseye gade, ann eseye gade kote ke yon moun ki te gen konstriksyon, li fè dizan, li fè ventan l ap konstwi yon kay. Li fin konstwi li, epi, regade byen, kay la kraze. Fizikman, li, li fon pèt. Li fon pèt. Men kounye a, men, men moun sa a, li gen lavi sov, byen si, men moun sa a ki vin nan yon sitiyasyon kote ke li ap dòmi nan lari, konparativman avèk vi li te konn mennen, kote l ap dòmi nan kay li kòrèkteman, li gen frijidè l, li gen tout afè l. Regade byen kounyela li ap domi a la belle etoile an plen er msi m vin santi ke wi psichikman ou byen psikolojikman li vin gon enstabilite vreman wi yon enstabilite.
Ki lye pa rapò avèk non sèlman li te konfò li te gen o preyalab kounya a ke li vin pèdi m pa konnen si w dakò avèk mwen. Wi m dakò tout afè puiske kesyon de konfò lan li la pou li bay lòm an swa yon sètèn stabilite stabilite su le plan mantal su le plan psichik kesyon konfò lan paske depi w nan konfò ou ka di ke ou an sekirite, ou lwen pwoblèm, ou lwen difikilte, ou lwen mizè. Men, vin jwenn tranbleman de tè lan ki vin ravaje gran Sid lan nan nivo ke l ravaje l lan, sètènman ke w ap genyen anpil moun ki pral viktim de sa nou rele depresyon, de sa nou rele anksyete pa rapò avèk volim strès ke yo te deja ap jere deja, pa rapò avèk peyi ki pa t ap byen mache. pa rapò avèk kesyon fenomèn ensekirite ki te deja ap ravaje moun yo vin fè ke kounye a moun yo vin jwenn volim strès tranblemandetè a pote an vin double strès la nan vi kotidyèn moun yo nan travay yo, nan aktivite yo, nan sa moun yo ye nan tout mounite yo. Ok.
Ok. Nou, ok, la se ou se wè di manyè global, e kèk konsekans li kapab gen sou lavi moun yo an jeneral. Pami yo, e nou gen ti moun yo, ni gran moun yo, pale de menm fanmi yo, kote ke gen fanmi k ap vin, fissure l ap rive la, kote ke gen de responsablite familyal, pa egzanp, madanm nan gen dwa vin manke ak kèk responsablite, pa rapò avèk fissure yo, papa, pa a pa tou kapab manke ak kèk responsablite, ti moun yo tou, Kapabman ki sa vle di, la se li gen yon aspè global. Men d'une manyè, ann eseye wè dirèkteman nan sal de klas yo. Ou di m, ou te pale m talè a de mank de randman an kapab diminye. Wi, timoun yo pral vin ipèaktif. Yap. Timoun yo pral vin ipèaktif. Ipèaktif, sa w rele? Anben, se, se, nou ta ka di ke se yon, se yon maladi e se yon difikilte, si nou ka di l konsa, ki pral manifeste sou plizyè fòm nou pral eseye di la yo. Pa egzanp. Ou ka vin remake timoun yo pa atansyone ankò. Atansyone. Yo pa konsantre. E yo pa kòmsi fokis sou aktivite skolè yo. Yo vin pa kòmsi enterese a fè a devwa, yo pa enterese avèk kesyon leson, yo pa enterese avèk etid yo twòp parapò avèk yon kesyon jesyon de strès pou kesyon tranbleman de tè lan ki pa janm fèt e kòm sekèl yo toujou rete la. E kòm replik yo ka fèt nenpòt ki lè, donk yo panse menm si yo nan klas la, e yo plis anvi atann yo ke yon replik ka vini jwenn yo nenpòt ki lè olye ke yo fokis yo sou travay oubyen sou aktivite skolè yo. Donk ou pral gen de timoun ki pral gen pwoblèm memwa, ou pral gen timoun ki pral gen pwoblèm adaptasyon nan milieu skolè yo, ou pral gen timoun tou ki pral gen pwoblèm kòmsi. nan kesyon entèlijans, timoun ki te pi abil pou li te fè yon ekspoze, li pral prèske redui, nou ta ka di konsiderableman, timoun ki te pi abil tou pou li te pou li te pase devan sal la, pou li prezante l, oubyen pou l prezante yon sijè, pou l prezante yon yon devwa, oubyen pou l fè pase yon mesaj, ou kapab sezi wè timoun sa a pa gen abilite sa a ankò. Jisteman paske je stress lan pa jere, stress tranbleman de terre nan kite a li pa jere e se sa nou kapab komanse releve kom retonbe negativ ke timoun yo pral genyen kom difikilte yo pral fè fas avek yo nan sal de klas yo.
Kounyela a humm. Nou wè vrèman l ap gen de konsekans negatif. Tout a fè.
Men, kòman ou panse ke, èske nou dwe, ki konpòtman nou dwe genyen nou menm kòm paran, paran yo epi lekòl yo, dabò n ap eseye wè ki konpòtman paran yo ta dwe genyen e pa rapò avèk evantyèl pwoblèm timoun yo kapab bay pa rapò a pèfòmans yo nan lekòl la, pa rapò avèk sekèl tranbleman de tè a kite pou yo. Ti kou kè konpòte, kòman w konprann ke paran yo ta dwe konprann sa? Ki, èske gon bagay ki ka fèt? Ok. Wi, gen yon pil bagay ki kapab fèt. Pa egzanp, e, m kwè ke li ekri dan la Bib, Un kè jwaye èt un bon remèd. Sa a, se, se youn nan, nan, nan medikaman nimewo 1, oubyen nan anti-stress nimewo 1. E nou toujou konseye avèk chak moun ki, ki santi ke yo strese, ki vin wè yon spesyalis, vin wè yon psikològ, nou di ok, kè, fè kè w kontan an, se anti strès nimewo 1 an. Sa vle di, bat pou, pou toujou rilaks avèk tèt ou, alèz ak tèt ou, an depi de tout difikilte ki genyen, alèz avèk tèt ou, fè kè w kontan, renmen tèt ou, tolere tèt ou, admire tèt ou. Sa, fòk direktè lekòl yo e mete sa an pratik, de sòt ke pou yo kapab. Oryante timoun yo desòt ke pou kè yo kapab toujou kontan nan lakou lekòl lan, nan sal de klas yo. Dezyèm bagay nou kapab bay kòm konsèy, nou kapab sijere chak timoun e chak paran tou pou yo konseye timoun yo pou yo bwè anpil likid. Lè n pale de likid, nou pale de dlo, nou pale de ji, nou pale de labouyi. Bon, moun yo ta ka mande m poukisa m di labouyi. Ou menm ou kapab fè eksperyans lan, si ou manje dan la matine epi dan la sware ou pran labouyi epi lèdmen lè ou leve wap leve djanm. E menm si ou ta prèske fè jounen an ou pa manje ou pap santi ou fatige. Jisteman paske òganis lan pa fè kantite efò li konn fè pou li pou li dijere, wi pou li dijere swa lè ou te manje diri oubyen lè ou te manje mayi, lè ou te manje patat kèlkonk. Labouyi an pi e e e lejè pou li. Donk dijesyon an fèt pi rapid. E Plis kò a dijere dijere sa nou konsome yo pi rapid, ebyen li pi bon pou kò a. Kò a vin pi djanm paske l pran vitamin yo pi rapid. Men plis li fè plis tan tou, selil yo vin fatige, abime, etsetera. E twazyèm konsèy nou kapab bay, e y a les jeux de loisirs tels que blag, kont, mizik konstriktiv, e pwezi, e dans. E timoun yo kapab, pa egzanp, sote kòd kachkach, timoun yo kapab pwofite okazyon pou ke yo, yo, yo, yo adone yo a sa nan moman sa a yo, jis pou yo kapab jere strès la, pou redui efè strès la nan òganis lan. Ok.
Eske la ou vle pale ke pou lekòl yo fè yon pi bon jesyon de tan de lwazi e tan de travay? Oubyen eske ou ta mande plis lwazi ke travay, matematik pa egzanp? Eske se di ou di, diminye nan matematik, fizik, chimi, diminye nan Aktivite klasik yo pou yo antre nan lwazi yo dans, jwèt, m pa konnen. Èske se sa w vle di? Nou pa di pou yo diminye nan aktivite pedagojik yo, nan aktivite skolè yo. Nou jisteman vle di ke okontrè fòk pwofesè sa yo ta fòme, fòk yo ta oryante. Nou vle di egzakteman fòk pwofesè an nan tout matyè li pral genyen pou li ansenye yo, li mete yon bren de lwazi ladan li. Li mete yon brin de lwazi ladan li. Sètadi ke kesyon kè kontan, li fè li avèk tout li menm, li fè l avèk nanm li, li fè ke timoun, alò li kreye yon anbyans pou ke timoun yo santi ke yo alèz, pou ke timoun yo santi kè yo kontan, pou kou a kapab pase avèk fasilite. Epi, fòk direktè lekòl yo tou mete dè je, dè je edikatif, dè je ki amizan, dè je ki kapab stimile timoun nan e ogmante. Sa li ogmante kapasite dentèlijans li. Fòk je an li enstriktif. Fòk je a n ta kapab di li edikatif. Se pa redui nan kantite matyè yo, se plito chak matyè yon pwofesè ap vin anseye, pwofesè an, pwofesè a gen, mete lwazi ladan li, pwofesè a mete imou ladan li. Se sa nou nou nou. Men, nou eseye gad yon bagay. Direktè a tou li anpil fwa li menm li strese tou. Wi, yo strese pa rapò avèk paran de fwa ki konn pa ka peye l. An pran eseye abòde dezyèm aspè a nan kesyon an, an pran ensekirite a. Ensekirite a li touche tout moun, li pa ekskli pèsonn. Ou gade byen, anben direktè a tou pou l sot lakay li pou l rive lekòl la tou li sou strès. Wi. Èske yon moun ki strese li kapab. Yon ajan pou l destrese moun, pou l pèmèt elèv yo epanouyi ase. Sètènman, se sa, se sa ki fè ke mwen di, mwen, mwen, mwen sot di w talè a, e nan ansanm sikològ ki ap disponib nan, nan Sid yo, fò yo ta pase nan milye eskolè yo pou yo fòme, e, e, de, m ta ka di de. Pèsonal edikatif la. Wi, pèsonèl edikati, edikatif lan, otremandi, m ta kapab di tou, e. e kèk moun, yo ta fòme kèk ajan, kèk ajan ki pral disponib, ki pou oryante timoun yo. Sa di ajan sosyal.
Wi, dè ajan sosyal oubyen dè ajan an sante mantal, an sante psikolojik, nou ta ka di l kon sa, pou yo ta jere, ede, ede, ede direktè yo, ede timoun yo. Pou fòm akonpanyeman.
Wi, fò pou yo kapab akonpanye yo, de sòt ke yo ta ede yo. Sa vle di, yon lekòl ta dwe gen yon lòt apwò, yon pi bon apwòch de timoun yo. Pa egzanp, se lè jan w pale la, psikopedagojik pa egzanp, jan w ap avanse la, se kòmsi ta dwe gen de pwofesè ki pa de pwofesè wobo, konpreyansif, pa rapò avèk sa w pale de fissure mantal yo, ki afektye tou. Ki afektye. Sa vle di direksyon an ta dwe gen yon lòt apwòch plis afektif anvè timoun yo. Anvè timoun yo.
Kesyon, pa egzanp si lekòl, gen yon seri de lekòl ki te konn kale. ki te konn kòmsi fouete timoun yo. Bon, bon, sè dènye tan, fòk yo panse pou yo redui pratik sa a. Se plis dyalòg avèk imou, plis dyalòg e avèk souri. E, bon, m panse souri ap kreye plis bonè lakay timoun yo. E timoun yo ap santi tou, se fè timoun yo santi yo an sekirite. E se plis dyalòg, se plis echanj, se plis amou, plis afeksyon, se plis antouzyasm pou yo pataje avèk timoun yo. nan moman kote ke lekòl la pral ouvè an pou evite ogmante e volim strès timoun yo te deja genyen, y ap jere e y ap kontinye jere puiske yo pa jwenn okenn spesyalis oubyen okenn ajan sante mantal ki pou oryante yo.
Men la tou, ou mande yon lekòl ki pa gen ajan sante mantal, li ta dwe Èske ajan sante mantal ou pale a se psikopedagòg yo, se yo? Bon, sètènman, ajan an sante mantal yo se psikopedagòg yo piske psikopedagòg lan li gen fòmasyon nan pedagoji e li gen fòmasyon nan psikoloji. Jisteman, se pou sa, se wòl sa a yo ta dwe jwe nan sitiyasyon sa a nan antre lekòl yo.
Nou la zanmi entènot Ayiti kote nou ye yo avèk Steeve Guillaume, sikològ, ki la avè nou pou ede nou wè kèk konpòteman timoun yo kapab genyen pa rapò avèk kesyon replik tranbleman de tè ki kapab rive sou yo nenpòt ki lè. E sa li pa kite pwofesè, ni elèv, direktè, tout moun nan kouri lè yon replik pase. Nan kontèks sa a la lekòl pral louvri. Nou konnen 14 dawout Nou te gen yon gran tranbleman de tè ki frape Gran Sid, ki kite anpil sekous, repli jiska prezan. De se fèt, nou la avèk Steve Guillaume k ap ede nou wè, konprann, kèk konsekans sa kapab genyen sou antre lekòl la pandan timoun yo pral nan klas, e kijan nou kapab eseye Jiska prezan, li pale yon kè jwaye se pi bon remèd pou lekòl yo kapab antre yon sòt darmoni antre pwofesè, paran, direktè, elèv. vwaye ki pou fè ke timoun yo mye reyisi malgre pou yo mye jere se ou pale don bòn jesyon de strès la li a fè dega li fè pozitif men lè gon movèz jesyon de strès èske ou vle di ke tout moun nèt strese e tout moun gen strès men tout moun pa strese paske lè ou di strese an se pwoblèm nan vwala tout moun gen strès lakay yo piske se yon M ta ka di se yon fenomèn oubyen se, se, m ta ka di se yon fenomèn ki natirèl, ki, ki, ki la, ki fizyolojik, ki la pou motive w oubyen pou demotive w. Ou konprann? Ki la pou.
Lè l motive, li fè bon bagay, lè l demotive, li fè dega. Sa vle di twonplemanntè, an n pran pou egzanp pou m wè si m konprann sa w di a, an n di ke mwen nan yon sal de klas, pandan m nan sal sa la epi twonplemanntè vini, Janm jere l la pral di èske m strese. Avèk si ou pa strese. Oubyen si m pa strese.
Si ou pa strese.
Oubyen si m byen jere li.
Oubyen si m, èske se sa? Men sa nou vle di egzakteman, An n pran bay egzanp ou nan yon sal de klas epi tranbleman de tè ap fèt. Men, strès la sipoze fè w konnen ou pa ka kouri nenpòt kòman. Sa se premye enfòmasyon pou w genyen ou menm. Ou pa ka kouri nenpòt kòman. Dezyèm enfòmasyon pou w genyen, Si, ou pa, ou pap ka kouri pou ou antre anba yon, yon, yon, yon, yon tab. Ou konprann? Antre anba yon biwo. Tout sa se stress la kap ba w sinyal sa yo. Yes sa se bòn jesyon.
Sa se bòn jesyon. Si m pete kouri? Kounye a, si w pete kouri koun, non, si w pete kouri sa se lè kòmsi ou menm, ou pa gen lapè enteryè, donk ou pa, ou, stress lan pa jere. Otomatikman ke stress lan pa jere, Ou pete kou ou, ou ka al frape avèk nenpòt blòk ki ap tonbe, ou ka al frape nan nenpòt mi tou ki ap tonbe oubyen nenpòt mi ka al tonbe sou ou. Pase se. Pou m eseye byen konprann sa w di a pou m fasilite konpreyansyon zanmi entènot yo tou, m sonje ke gen yon, nan tranbleman de tè 2010 la, m ap eseye ban w yon fè ki te pase. Gen yon zanmi ki nan dezyèm etaj epi li wè tranbleman de tè a epi l vole, li sot anlè l vole pye l kase. Alòske lè l rive anba pye l kase, de pye l kase. Alòske kote l te ye a rete sef. Wi.
Jisteman si, si pandan tranblemandetè a t ap pase e ke li te anndan kay la, oubyen li te sou balkon an, kèlkeswa kote li te ye a. Li te abrite l kèlke pa. Oubyen li te abrite l kèlke pa. Oubyen li te kontwole dega ki ap fèt otou yo pou l te gade nan espas li ye a eske li asire, eske l pa asire. Si pou l desann e kòman pou l desann. Se sa ki rele jesyon strès lan wi. Se pa pa lefè ke kòmsi ou nan, ou nan plen aksyon, ou nan plen evenman, epi ou an, Pasif, ou ret pasif. ou ret pasif.
Non, Non. jesyon s- strès lan li la pou li motive w pou soti nan evenman an. Men gen yon, Byen sòti. byen sòti. Ok. Men kounye a, lè, lè, lè kòmsi ou anndan evenman an kounye a, ou vin pa tande sinyo yo, ou pa tande sinyal yo. Pase Ou strès pa la voye, reseptif ase.
ou pa reseptif ase, sinyal, strès la voye de sinyo ke ou menm ou dwe kapte pou kapab konnen nan ki direksyon pou w sòti. M te pran egzanp sa a dènyèman avèk yon zanmi. Yon jwè foutbòl ki sou yon balon, gen plizyè sinyo ki vin jwenn li. Men, youn nan sinyo pou jwè a kenbe, se fè gòl la. Kèlkeswa kondisyon an, kèlkeswa sinyo ki vini an, se fè gòl la, se mete balon an nan filè a. Sa w vle di li gen plizyè sinyo ki ka vin jwenn li. Pa egzanp, ann di yon jwè jodi a, li sou penalite, l ap tire balon l nan kan an. Li avèk gadyen an sèlman ki la. Balon an li menm epi gadyen an e kan an. Sa w vle di?
Sa m vle di egzakteman, se ke gen siy yo pa fè gòl ki vin jwenn li. Pa fè gòl la?
Wi, gen siy yo gadyen an ka kenbe l. Gen siy yo li ka voye l sou tèt kan an.
Tout siy yo. Gen siy yo tou gòl. Gen siy yo gòl lan ki vin jwenn li. Le pwoblèm se ke se sèlman siy yo, se sèlman siy yo fè gòl la pou l kenbe. E Se yon sèl fwa li vini. Sinyo fè gòl la. Paske se entwisyon l ki ba li l. Tout lòt yo, se dega. Paske lespri imen an pap janm echwe l. Se la pou imen an aprann jere strès lan. Premye aksyon, premye entèvansyon, oubyen premye direksyon lespri w di w pran an, se li pou w tande. Byenke enfòmasyon sa a, oubyen sinyal sa a, oubyen sinyo sa yo toujou sibtil e lejè, Lè yo vini ou gen dwa pa gentan pran tan. Anmèt pizza a se yon bagay nan kap teni. Wi, paske li tèlman lejè. E lòt yo, lè yo vini. Yo fè bri. Yo fè bri e yo vini anpil. Sa pa egzanp mesye ki nan danjè epi li di l vole anba. Wi. Sa fè plis bri.
Wi. Ke rete alabri. Alabri epi l di w pete kouri.
Pa egzanp, an n di yon sal de klas jodi a, m pa konnen kòman w ap kalifye sa. Yon sal de klas ap fonksyone. Premye moun k ap kouri a se pwofesè a wi. Ou zè kote pou wi, tout afè. Sak pase, eske son pwoblèm de fòmasyon? Wi, paske strès lan fòk ou fòme pou, fòk ou konnen l pou jere l. Fòk ou aprann jere l. Fòk ou aprann jere l. Gen bagay ou ka rete pou jere l. Non, ou pa ka leve yon maten pou ou di ou pral jere strès, sa ki fè ou pral jere strès. E kòm si pa egzanp, gon seri de moun ki, ki, ki tonbe nan bwè alkòl, ki tonbe nan fimen, ki tonbe nan pran tabak, ki lage kò yo nan krak, nan marigwana, yo di ou y ap jere strès yo. Men non, okontrè se paske yo strese ki fè ke se sa yo y al pran. E. O fur et à mesure ke yap pran sa yo, yap Dega. yap yap fè plis dega sou òganis lan e plis dega sou òganis lan, plis dega sou mantal yo. Sa vle di ou di gen moun ki pran alkòl se pou l jere yon strès. Wi, se sa yo di. Alòske se strès la ki fè l bwè alkòl la. Ki fè l bwè alkòl la. Ou konprann?
Se se se siy ke l strese ki fè ke se alkòl la l pran. Sa yo se se yo rele sa yo sentom konpòtmantal, wè li lage kò l nan krak, nan dwòg, nan alkòl sou pretèks ke lap jere strès lan. Men non. Bon!
Emisyon an Nou bay yo myèl la paske nap aprann anpil koze la avèk Steeve Guillaume. Ah wi sètènman.
E vrèman nou kontan pou nou genyen w nan emisyon sa a. Anben, banm di w yon bagay e Steeve nou pale de siklòn e tranbleman de tè men kouman w wè siklòn ensekirite a menm pa rapò a ouvèti klas la? Kouman w wè paran ki pè pou l ouvri pòt la pou l kouri mennen l lekòl la? Pou l veye pou l antre lakay li, li pa kwè l ap tounen lakay li, pou l pa kidnape, li pa kwè l ap kabi chèche pitit la. Anpil fwa l met pitit la nan abònman, li pè depi yo di l non telefòn li sone li pè li sot kè l sote. Kòman w wè sa? Se strès toujou? Epi sa, sa, strès sa nou te deja ap jere l depi dè, plizyè ane, wi depi plizyè ane e vin jwenn, nou vin gen yon strès lanmò prezidan tou fò m di nou sa n ap jere tou. Paske gen moun ki pat Renmen prezidan an, men jan prezidan an mouri an li afekte yo, li revolte tout moun. E sa a, nou pa konn konbyen tan nap fè pou nou jere strès sa a. Pa bliye strès Dessalines nan nou pa janm jere. Sa vle di menm si moun nan pat zanmi prezidan an li strese pa rapò lanmò a? Li strese pa rapò avèk lanmò a.
E pa bann pran egzanp, pa egzanp istwa Dessalines, nou ka pran istwa Vilbrun Guillaume sa m nan. Jiska prezan gen de moun sa deranje. Gen de moun kou l pantan sou istwa a, li pantan sou yon anal istorik ki ap rapòte l sa, ki ap esplike l sa, li deranje, li strese. Nou pa konn konbyen tan prezidan an pral fè nan memwa nou e nou pa konn konbyen tan tou strès prezidan an pote a tou pral fè nan òganis lan pou vi ke nou pa nou pap ka pa panse avèk sa. Kounye a, nou oblije fòme pou nou kapab jere tout strès sa yo. E pou kesyon ensekirite an. Wi, paran ki ap veye. L ap ouvri pòt la a demi, ploup li kouri antre lekòl la, li wè pitit la, ploup li kouri tounen, ploup li kouri al chache l pou l fè ennan oubyen dezan konsa, m pa konnen, kouman w wè sa? Bon, pou kesyon ensekirite a, la ankò se yon katastwòf psikolojik paske ensekirite a nou pa t genyen l sèlman nan kesyon ameman, sou le plan fizik, nou pa t genyen l konsa, nou pa t genyen l sèlman. Nou deja gen sekirite alimantè, nou te deja gen sekirite, ensekirite finansyè, ensekirite alimantè nou te deja genyen l ki ap wonje nou, vin jwenn avèk ensekirite sou le plan fizik, kesyon kote ke moun yo pa ka vake avèk aktivite yo avèk ezans, avèk fasilite, la ankò se son sous de strès ki pral pran anpil ane pou nou jere sa. M pa ka di rezoud pou nou jere paske si nou poko nou poko jere l nou pa ka pale de rezoud pwoblèm sa a. Gen gen sa ki pote plis plis strès nan kesyon nan nan fenomèn ensekirite a se kesyon kidnaping nan paske se nan se se se Se yon glo se yon se yon totalite.
Se yon totalite.
Lè pa egzanp paran ap tande yo kidnape tèl elèv lekòl. Yo kidnape pitit tèl moun. Yo mande. Ton sòm lajan. Epi paran an nan nivo pa l, li pa menm genyen twa ka nan kòb sa a. Non men, Li tande. ann di ke
pou l te mennen pitit la lekòl jodi a se mande l te mande yon moun kòb machin. A wi.
Epi kounye a pou l tande ke yo kidnape yon timoun nan menm lekòl sa a, nou pa di pou sa rive, nou pa, men se sa ka rive paske mesye yo pa gen fwen. Pa gen moun pa gen pwen, pa gen kòmsi m pa konnen. Sa vle di m dakò avèk ou ke e wi sa ap afekte l dirèkteman. L ap afekte l.
L ap afekte l paske fenomèn nan pa janm kanpe e li ap ogmante de jou an jou e on dirè ke se yon van chak jou nou wè li nou jwenn nou jwenn kantite dlo ensekirite pi plis ki ap devèse. Sa di depi vann nan ouvè bon. Se nan sa nou pran la. Donk pou nou poko ka pale de jere kesyon ensekirite. Nou poko la. E nou poko ka pale tou de jere kesyon strès ensekirite a ta ka pote. Nou poko la. Paske nou tèlman gen yon bann strès. Yon bann evenman ki strese nou avan ki vin fè ke nou gen yon bann strès pou nou ta jere. Donk nou poko ka di nou pral jere kesyon strès ensekirite pote. Dayè, kesyon chak chak ane, ouvèti lekòl la menm, kit pa t gen sekirite, kit te gen ensekirite, deja li li anjandre strès, parapò avèk prepare paran pa prepare, kesyon sibvansyon paran pa jwenn, inifòm, manje, fè bwat chak maten, bay kòb chak maten pou al lekòl, sa te deja strese moun yo. Metenan kounye a ou vin jwenn kounye a avèk kesyon e e e e e ansanm lòt evenman yo kounye a. Evenman e ti tibilans politik ki fèt de tanzantan, kesyon lari ki pa twò bon. Nou poko ka pale de kesyon jere kesyon strès ensekirite pote paske tèlman gen gen strès pou nou ta jere bon anfen.
Youn nan, m t ap pale avèk yon zanmi ki di m ke li konprann ke Moun yo viktim plis de ensekirite a lè yo pa wè ankenn espwa pou sa amelyore. Sa vle di, se kòmsi timoun ou an ki grangou, ou di l men manje a sou dife a, li wè manje a sou dife a, li ka tann. Sa vle di pa gen ankenn espwa pou yon paran, ou konprann sa m di w, pou moun k ap sibi aso ensekirite a. Sa vle di li pa gen okenn espwa ke sa ap chanje tou paske leta ki ta dwe garanti l sekirite a nan ensekirite menm jan avè l. Kouman ou wè sa? Alò, sa pou paran yo konnen, e sa k fè emisyon sa a w ap fè a se yon gwo emisyon, paran yo ta dwe konnen ke katrevenkenz pousan bagay yo fè sousi pou yo, se pa bagay ki ap janm fèt vre, se pa bagay y ap janm ka reyalize. M ta pran egzanp la avèk ou. Ou fè yon bann sousi pou yon bann bagay deja. Men, eseye al gade sou papye, oubyen fè yon koudèy, gade an aryè pou wè. Èske ou te janm reyalize yo? Non! Ou gen yon bann rèv ou te di a tèl laj, ou te vle pou w te rive reyalize yo, rive konkretize yo. Men, laj sa, asireman si w gad vi w la w ap wè ou pase laj sa a deja, e ke yo te sou papye. E pa pwoblèm pou reve non, se fè sousi an kounye a. 95 pousan bagay ou fè sousi pou yo, yo p ap fèt vre. Donk, se ta pa fè sousi pou anyen. Egal, depi w, de, depi, depi, depi w pa ka bay tèt ou repons lan, se ta pa fè sousi pou li. Men Paske, èske rete pasif? Non, se pa pasif w ap rete pasif non. Se pa, se, se par le fè ke tout sa ke ou pa gen repons pou li, ou fè yon lòt bagay. Ou fè yon lòt bagay ki nan pouvwa w. Tout sa w ki pa nan pouvwa yo, kite yo e sou kont lanati. Tout sa ki pa nan pouvwa w depi w al dèyè fè yo, ou pap ka fè yo, ou pral fè sousi, men ou pral strese. Se sa, se sa ki mete, ki mennen lemond jodi an kote li ye an. Se ansanm sa nou, nou, nou kon, nou, nou, nou, nou reve fè e ke kapasite imèn nou pa ban nou pouvwa pou nou fè yo, e ke kòm kapasite imèn nou pa ban nou pouvwa, nou anvi fè yon bagay ki sanble avèk sa nou te reve fè a, men ki pa sa nou te reve fè a, nou fè sousi, epi nou vin rive nan, nan, nan, nan, nan, nan anpil difikilte sa yo nou twouve nou jounen jodi. Ok.
Kouman ou wè tou yon paran ki deside kenbe yon timoun lakay li, li di mwen renmen sekirite sa a, m pap voye, Anne a rete ret lakay ou, pa al lekòl. Non, lè. Li kite l lakay. Non, nou, nou, alò, nou mande pou ke paran an yo avize tou. Pou ke paran an yo avize. Ou wè, ou di konpòteman l la pa kòrèk. Non, konpòteman an li pa kòrèk. Paske se an Ayiti ou ye, se peyi ou peyi a ye, e se konsa reyalite sosyolojik peyi an ye, e. Ou dwe adapte w. Menm si l panse yo ka kidnape l, voye l lekòl. Ou dwe voye timoun nan lekòl avèk yon panse pozitiv ke li pral lekòl la l ap tounen.
Lafwa. M pa vle di lafwa. Pou l kwè ke l ap tounen.
Depi l gen kwayans, gen lafwa.
An nou di lafwa. Èske w ap voye moun yo sou kont lafwa sou sa nou te kapab fè? Pa egzanp, sou sa Leta ta dwe garanti yo? Èske w ap mete moun yo sou kont lafwa? Se sa w vle fè? Bon, la ankò, se vrèman. Se ensekirite a se 3 se 10 nèg ki ame ki di moun pap pase jodia e leta tou l fè bak ou konprann sa sa vle di eske la tou nou oblije met sa sou kont lafwa si se nou menm ki ta dwe fè sa alò m tap eseye abòde kesyon an doun manyè syantifik non men y a lafwa dan la syans y a osi lafwa lè ou di ou kwè lap tou rantre se sou kont Bondye wi konnen ou konnen lap rantre non sa se atitid yon espri pozitif map pale paran dwe gen atitid Pou ke li pozitive tanzantan, chak moman, tout panse negativ yo pou li chase yo. Lafwa a siperyè. Kounye a, si nou antre nan lafwa a kounye a, nou ta ka di an nou viv selon lafwa. An nou viv pa lafwa. Paske jan nou ap viv lan, moun pa ta dwe viv konsa, piske jan Ayiti ye a, an nou viv pa lafwa. Lafwa kapab enfliyanse le kou dè choz. Genyen vrèman anpil anpil koze nou ta pale nan emisyon jodi a. Malerezman, teknisyen yo fè m siy ke lè a rive. Ah oui, certainement.
Steve saw fon rezime pou piblik la, sal tap ye? Bon, si nou ap fon rezime pou piblik lan, nou tap di ke strès se yon se yon eta fizyolojik, se yon eta natirèl ki bay repons ak yon bann ajan ki kapab rann yon moun strese. E atansyon, nou kapab di moun yo ke strès pa yon maladi, okontrè se youn nan pi gwo. Pi bon ajan, konstriktè ak motivatè yon moun ka genyen nan mond lan. Men, fòk strès la jere, pou ke li se yon ajan konstriktè e yon ajan motivatè. Lè strès la pa jere, li vin patolojik, li vin debouche sou yon bann maladi, sou yon bann difikilte, sou yon bann dega ke nou pa t janm panse. E, pou nou fini, nou ta ka di ke e gen plizyè sentom ki kapab fè w rekonèt ke w strese e n ap ba w twa sentom, pa egzanp, y a lè sentom. psikolojik, y a lè sentom konpòtmantal, y a lè sentom fizik. Sentom fizik yo, se de sentom ki lye a dechaj noradrenalin nan, moun nan kapab remake menm si li o repo li santi ke li fatige, li santi ke li gen sansasyon ke li vle, li epwize fizikman, li kapab remake li ap swe tanzantan pandan jounen an. E gen lòt sentom tou ki pa parèt vizib ki lye a enpak. Eksè kòtizòl la konn fè sou sistèm iminitè moun nan. Moun nan kapab remake li gen doulè miskilè pi souvan, li gen twoub miskilè pi souvan, e si n ap pran sentom konpòtmantal yo, se de sentom nou ta kapab di ki manifeste atravè yon agresivite ki fè ke moun nan vin vyolan ak tèt li e ak moun ki nan antouraj li e avèk tout lòt moun n ta ka di ki anviwone li. Nan sousi pou moun sa refijye tèt li, ou konn wè l lage kò l nan dwòg, nan tabak, nan alkòl, nan krak, elatriye. E pou nou fini, sentom sikolojik yo, se de sentom ki lye a aktivasyon oubyen a ogmantasyon frekans nòmal emosyon yo. Nou ta ka di ke moun sa a vin pi kolerik, li fè kòlè ak tèt li, li fè kòlè ak zanmi l, li fè kòlè avèk moun ki nan antouraj li. Si w ta remake sentom sa yo abitye manifeste lakay ou, sa vle di ou strese. Chèche prese prese wè psikològ ki pi pre w lan pou konsilte w, pou li ka ede w jwenn byennèt ou.
Mèsi Steeve, mwen kwè ke se yon premye fwa w avèk nou nan Haïti kote nou ye. W ap kapab toujou avèk nou la nan Haïti kote nou ye pou yon lòt sijè, pa vre? Wi, nou pwomèt ou sa.
Mèsi zanmi entènèt Haïti kote nou ye yo, se te Steeve Guillaume nan emisyon Haïti kote nou ye. Li se sikològ sou kesyon ouvèti klas yo, kèk konsekans sa tranblemann tè avèk ensekirite kapab genyen sou aprantisaj timoun yo. Mèsi bokou, a la pwochèn pou yon lòt emisyon. Se te Ayiti Kote Nou Ye.